Koman baz 400 marozo ap viv. Bon
jounalis jan nou menm baz 400 marozo ap viv nou pa gen kras otorite t rapòte nou anyen nou pa gen kras otorite t rapòte nou anyen sovke nou met grenn nan bouda nou Baton nou gen nan men nou avè nou non pou sechen. Ni nou pa nan pouvra, nou pa nan, pou mwen nou pa nan yen. Sèl ke, baton pa nou an nou gen nan men nou an, nou pa ka kite yon chen mòde nou peyik gason. Tout moun gen tan wè ki jan peyi a ap viv, se met grenn nan moun dòw pou foksyone. A vle di, jan peyi ap foksyone a e sa t genyen tou genyen, sa t pa genyen ap chache. Mwen menm, mwen menm, m ap foksyone. Mafya m kenbe zam. Pandan m mafya m kenbe zam, m pa mafya m kenbe zam pou m ba yon moun dandi. E pa sa t pral fè m mafya, e pa sa t pral fè m bandi. M pa bandi pou m ap ba yon moun zòn mwen dandi, non! M bandi m anfas lajan, m pa anfas pèsòn. E jan baz 400 mawozo ap fonksyone, nou menm jan nou fonksyone, nou fonksyone a antèn nou, nou bing bing! Nou pa annafè pou di yon moun ap vin di Lamothe Sanjou, m ap ba w sesi, Map bo sela, map bo sela ba pou moun rale, pou moun lage siwo a te pou apre la rale m kom fomi pa gen bagay sa. An gen bagay sa lakay nou. Nou fonksyone sou ponyèt nou a sa a. A e li menm ki baton nou avèl nou pou se chen. A misye nou fonksyone. A e li menm nou genyen tou kom gid nou apre ginen yo sa nou pa wè yo e ladan yo nou kwè. Lamò sanjou fon ti kanpe. M wè Non non ou mèt chita ou mèt chita wi lèm diw kanpe a sa vle di m stope ou ok m wè anpil zam nan geto a kote ou jwenn zam sa yo kote nou jwenn zam sa yo nou menm nou pa gen ede nan zam nou met grenn nan bouda nou n achte zam nou nou gen zam nou. Nou pa nan pyè kap ba nou zam. Bon m pral di yon bagay byen. Ak wè nèg kap antre zam Ayiti yo e pa nou menm yo ye non. Ou wè nou sob la figi moun ki ka antre yè zam Ayiti bon nou pa envès. An afè bagay sa yo mwen. Nou met grenn nan bouda nou n achte zam nou. Ou konprann?
Kot nou jwenn lajan? Eske nou gen magazen? Eske nou gen lopital? Eske nou gen yon antrepriz kap ban nou lajan? Kot nou jwenn lajan an? Eske n gen sipò ofisyèl tou? Eee.
Map di w yon bagay bòs mwen. Chonje m di w yon grenn bagay. Pa gen twòp zo nan kalalou. Chonje m di w baton ou gen nan men w avè l ou pou w se chen. M pa bezwen di w ankò si w mande m kote m jwenn lajan m achte zam. Twòp zo nan kalalou.
Lamò sanjou kiyès ou ye menm? Kiyès m ye?
Eeeee Mwen menm se bawon plenn nan. Bawon dimil so. Ou konprann? Eeeee Nèg ki fè sa l vle o non Bondye, o non de dyab non sa non parèy ou. Ou konprann? Gason kanson. Ay non menm yo pa konn manje rès anbègè. Ou konn prezidan fè nou apèl pou n depoze zam? El di si n pa depoze zam, l ap lage lame Dayiti nan mouda nou? Eee jounalis, mwen pa kont. Prezidan an ka fè sa l vle. L ka fè sa l pito e l son fòs legal, li ka fè sa l deside. Men prezidan an. Prezidan an li menm, m pral di w byen. M gen madanm, m gen pitit, tout sòlda m yo gen madanm, yo gen pitit, nou pa ka mennen yon vi mandyan. Ou konprann? Prezidan an vle nou depoze zam, prezidan fè tout sa l dwe fè ak iledwa. Ou konprann? Pase pa gen sa yon moun ye, Ke w pa ka kite l. Ou konprann?
Yo di nou toujou detounen machin ki pral malpas, pran lajan lan men moun. Eske se vre? Cho jem di w sa deja jounalis. Gen kesyon. M ap reponn ou e paske m gen brenn. Lè m di w e paske m gen brenn e paske m gen kran. Paske mwen m s on bra ki ye, ou mèt antre de may moun la bouyi pòtòp pòtòp afè m pa antre a menm si m chode m ap antre. E m di w sa toujou. Baton sa t nan men nou avè l nou pouse chen. Sa ka rive gen pawòl yo di ki pa vre. Ou konprann? Kèlke, kèlke konsa. Ok, kèlke konsa.
Pase peyi a gen plizyè mafya. Pandansetan lè m di w peyi a gen plizyè mafya, mwen menm la mò san jwe, pa sèl la a sèlman m fonksyone, pa sèl la a m brase. M brase lemond. Ou konprann? Pase lè m gen gwoup gang mwen, m ap frape. E pa bliye depòte a gen gwoup gang pa l tou l ap frape. Gen machin ki vòlè, lè yo rele lamò l negosye l, li pran lajan an men li pa nan baz lamò vre. E nèg yo t pran l. Pase yo konnen se baz lamò ki opilan, k ap fè dis, k ap fè dat. Tout chay sou lamò ou konprann pase men mwen mwen m son lari do m lari ou konprann. Tanpri, gen lè w santi w fyè lè w di se gang ou ye? Non, rezon ki fè m di m fyè dèske m se gang e paske se sa t bon manje t bon bwè, non pa gen peyi. Ki sa l ye, sa k bon manje bon bwè a? Meni, pase nou yon pouvwa gang nou ye tou, ou wè sa m di w la, m pral di w grenn bagay. Imedyatman. Nou non pou vra gang. Mesye m pral di w eeh tankou kounya la mwen menm nan teritwa pam lan a 5 goud m posede sim di map fè pèp zòn mwen renmenm map fèl renmenm a 5 goud m posede sanm pa sanm pa prezidan men m pata bezwen di w sim ta prezidan ou gen ide sa non tande.
Gen moun ki pi mal pasem nan peyi a ta rive prezidan ou konprann gen moun ki pi mal pasem ki arive president premye minis ki senatè ki debite nèg sa yo pa nèg serye pasem non pase mwen mgen ou ya non e sèl zam lan sèlman m manyen pase pa yon peyi m chwazi manyen zam lan ou konprann mwen mgen ou ya non si w wèm di w si w wèm di w jelatin sa oubyen m di w vè sa Lè pou m bòve a m pa nan mo mote mnte mnte non m fè l on fra a vle di m gen wi a non sa ka chwazi mwen menm eeee gon sitirasyon ki dwòl m pa renmen jan de on ta de fonksyone m chwazi ok m abòne a djab m renmen djab mwen.
Jan wap pale la monsanjou genlè se ou son gason ki move anpil. Kanson gason kanson 57 grenn bouton nan pantalon. Baz 400 mawozo pa afilye a okenn lòt baz? Non tande
ou poze yon kesyon ki trè di. Nou son veteran, lèm di w nou son veteran, nou be jouska izèd. Baz nou pa sèl Ayiti, baz nou lemond. Ou konprann? Lè ap di w baz nou lemond, nou pa di ti Pyè, nou pa di ti Jak. Ou wè sa m di w la? Baz nou lemond. Sa ton baz? M pral di w sa tou baz, e pa kenbe zam lan tou baz. Baz se asosyasyon. Ou konprann? Lanmò san jou? Yeah.
Ou poko, kòman ou santi w lè w fè manman, lè w fè papa, lè w fè fanmi ap kriye? Ou poko fè sa? Tande, jounalis. Tande wi. Pa gen yon moun ki ka di l bandi, li pa fè yon krim. Men sa ka rive krim li fè a, li rapòte, li ka met de jenou n atè yon jou l priye Bondye, krim lan efase, pase nou pa gon peyi ke nap viv ki pran reskonsablite l. Ou konprann? E lè m di w nou ka rive fè yon krim, nou ka met de jenou nou atè, nou di Bondye m mande w padon pou krim sa, pase m pral di w, e nou pral pran yon sijè, lè nou rive aletranje, depi timoun nan gen 18 an l granmoun. Li ka posede èvè sal vle. Ou konprann? Ayiti, si gen tèt ansanm, li ka konsa. E pa pil pale, voye moute, di lamò se jou dyab, lamò se jou demon, lap manje moun, li kriminèl, li se isit, li gon pakèt sòlda dèyèl ki dis ki dat non. Manti. Peyi a li menm peyi a paka ranje tèt li peyi a gon moun kap gouvènenl elit ka ranjel La mò san jou, m la. Di nou ki pi gwo krim ou komèt nan lavi ou depi w la. Non jounalis
jounalis ee. M pa lan jwèt avè w la menm non. Tande tande non tande jounalis ke m di w grenn bagay. M pa janm nan jwèt ou wè mwen menm. Granmoun ba jwe.
Pase son lòm de sakrifis kap pale avèw la.
Lanmò san jou eske baz lan diminye osinon l ogmante? Paske 400 mawozo toujou 400 mawozo? Mawozo pa janm an feblès. Lè m di w mawozo pa janm an feblès. De sa map di w. Lò te vini koman w te wè l premye fra? Ou te wèl pi piti oubyen ou te wèl plis? M wèl vin plis kounya.
Tande.
Manti monchè. Lè map pale w de 400 mawozo, pa bilye si wap si wap sot sou lari wap vin la, si yo pa bloke w, se mwen menm ki rele m gon moun kap vin kote m. M pa ta ka nan batay, m pa ta ka nan m pa ta ka nan batay le moman pou m ta nèke lage yon wout lib konsa pou nèke ap pote figi w antre.

E kabrit mwen yo ye lèm vle m nèke rele bebe m nèke pran kòd mwen m klap klap met nan kou yo. Poko janm gen youn ki dezobeyi w? Pou rezoud pou dezobeyi m. Se pa game nap fè?
E kòmsi e mwen t papa yo e yo t papa m e mwen t manman yo e yo t manman m pase e li nou ka fè wè sa m di w la pou nou fonksyone alèz mwen asosyasyon de game asosyasyon de mafya.
Wi la mò san jou.
Sa poko rive ou tiye. On fanmi. Epi sa fè w mal. Ou di bon wap repanti? Jounalis,
E chonje m di w gen bagay ki trè fò. Se pa nou menm ki kreye mouri. Nou leve nou jwenn mouri. Eskize m wi. E moun nan m nan yon entèvyou la wi m poko ka pale avè w. M nan yon entèvyou m poko ka pale avè w ok. Evre anbe talè map rele w bos mwen m sou entèvyou la ay ee nou pa nou leve nou jwenn mouri sa ka rive gen moun ou touye ou pa al touye l li touye tèt li ou konprann gen moun ou ka rive ou konnen moun nan gen san desan mil dola w al prann. Sa se moun nan t ka konnen sil pral fè w touye l pase lajan yo ou t travay fè l ou konprann epa lajan an t travay fè w dèfwa wal pran kòb la nan men moun nan e moun nan t fè w touye l ou ka rive lakay ou fin touye moun nan ou jwenn manje ou pa manje l ou bwè ou bwè ou bwè 4 boutèy ronm konsa ou konprann men manti nou pa gen rele nou pa gen reponn e tout moun ap fè afè pa yo a vle di nou met grenn nan bouda nou pou nou fonksyone sa se 1 m gen yon kesyon.

Si w ta ba nou pwoblèm, fò w te ka met grenn nan bouda nou, fò w te ka met grenn nan bouda w pou w di Lamò 100 jou. Men m ap tann nou sou tèl tèren a tèl lè, tèl lè nou pral fè yon fas pou fas. Ou, ou prè pou fas a fas a? Deja!
E wè mwen, e wè mwen menm? Ou wè lè m, ou wè, ou wè, ou wè kankou lè ou wè m, m prè pou fas a fas la? M pa bezwen 40 sòlda, 50 sòlda dèyè do m non. M ap di sòlda, ey, ou wè ch, kat, ou wè kat kwen Perimèt mwen an ekipere l, m konnen m ka pre 2 sòlda, m ka pre 3 sòlda, gade 15, 20 kout bal pa ka dekouraje yo, m di ok nou pral nan lagè. Pase nou menm nou se gason lagè. Lagè pa fè lan, pa fèt an anpil gason. Non. E 3, 4, 5 gason k fè lagè. Ou mèt tentede gen 20 mil gason la, men w ap jwenn e 3, 4, 5 gason ki fè yon lagè. Ou konprann? Nou pa bezwen anpil nèg. Depòte a. Sa lap fè nan perimèt la de kwadèboukè m pral di w yon bagay byen gon jou vandredi gen de ti malere ki vin nan mache a ou konprann ou konnen depòte a fè depòte a pran yo l al nan aki a avè yo l touye yo tande nèg lamò
kalanri
Nèg lamò sa a menm, nèg lamò sa a menm, e konsa ou tap nèke, ou tap nèke pran n de je fèmen san, san e pa yon 8 kout bal ki pou ta toke. Li tap nèke de bra pran diye pou l pran n. Ou konpran n? Nèke vòlè machin yo, sere yo nan aki a, epi negosye sou non nou, dèfra tou, lè moun nan pa jwenn kontak pa l la, l pa jwenn nimewo pa l la pou l rele.

Yo mare sèvèl li menm li vin deplasa li plasa depòte a Saw konnen l fè pou yo pa dekouvri l Li ba depòte a yon pakèt polisye an sivil Antre nan remi Al fè mò a vle di a vle di pa absans li kont sevè Manti Paw te gentan konnen mawoul te ye sa t genyen Menm jan nèg sa yo e bandi yo ap konyen avèw a nèg sa yo pa bo ti gason pasem mwen wè anti nèg sa yo pa bo ti gason pasem a vle di ou ka tande non an ou ka tande lamò son dyab baka ou ka pè rive sou li wa ann kiyès li ye paske ou pa konn janl te fèt konsa tou ou te ka vin ou te ka vin bonm plezi li ba depòte a on pakèt polisye an sivil e polisye kwadèboukè yo kesyon sa se pou nou li ye. Nou okipe komisè a. Kap voye nou bate pote a. Kap mete nou an sivil. Pou nou vin afwonte m. Oubyen pou nou al bade pote a sekirite. Pinga yon jou. M desann sou de pote a. M fizye 3 4 polisye pou tande. An sivil pou tande men lamò touye polisye. Pase depi se a de pote a m fizye yo pa polisye yo se gang parèy mwen. Pase lè sa, ou tande, ou pral tande, menm jan yo di, Lamosanjou touye 16 elèv lekòl yo, li boule l nan yon machin, se menm jan, kite m desann sou depòte a, sekirite Jerry Morin ba li yo, sekirite Rebè ba li yo, M desann ka depòte a m fizye l polisye komisè a ba li a m desann m fizye l talè w pral tande wi men baz 400 mawozo desann lamò sanjou desann men l tire 2 polisye men yo pap janm di si polisye a nan zak malonnèt m fizye l yo pap janm di polisye a si polisye a e gang parèy mwen l ye m fizye l pa e depi w on sivil ou gang parèy mwen. Pase mwen menm adepòte a se 2 gang non e. Pa bilye, gon vòlè prive, gon vòlè piblik. Sa ka rive mwen menm m piblik la, men menm li prive a, sa apre a pou nou dekouvri l. Men dcpj, m tounen dou sa toujou, voye je sou komisarya kwadèboukè a. Sou rebè, voye je sou mez Voye je sou Dielanne. Pa bilye. Nou menm se game nap fè. Pandan depòte ap travay pou lapolis. Li paka vin lakay mwen poul touye 40 moun 50 moun. Fò nou konn sa tou wi. Sim pap fè game ki rezone. M pap fè game m konn sa map fè a. Depòte a ap travay pou lapolis li paka vin lakay mwen touye 40 50 moun li kab wi pase pal nan ke vin nan zòn nan li ti yon moun fou poko gen anyen di sou sa anben m dil men moun fou a nan mòg ki fè ki fè mwen dil nèg rebè yo fò nou pa bilye nou vin nan zòn nan nou vin touye moun deja nou bon mò deja nou bon mò deja pase. Lea. Lea, bagay yo te osi fasil, pase Lea, fò m ka di sa pase ou wè gen m so tonbe son leve. Men, nou an bòne pou sa pou nou pa febli ankò. Nè, nèg rebè yo chonje sa nou te fè. E chonje tou, bay kou bilye pote mak chonje.
Ou te anonse ou te fè kèlke moun kite zòn nan lè yo ap plede pèsekite yo. Yo retounen kounye a? Nan zòn pa m lan? Tande, nan zòn pa m lan, nou pa fè moun kite zòn. Moun nan ka chwazi, li ka wè nou nan batay, nou nan gè, li fè yon evake. Pase nou menm nou pa ka fè moun lakay nou pè non. Moun lakay nou se anbasadè non, nou pa gen moun pou nou bay dòdi, pou nou fè pè non. Non. Moun nan ka chwazi nou nan batay, li ka chwazi evake pou lè moman an frèt, pou l tounen, pase l konnen. Ee li gen dwa pran wout sa la li dil pral la sè li kwaza depòte a depòte a fizil esa fèl ka li ka fon evake men se pa pou dwe nou menm kap ba moun lakay nou presyon kankou nou fè yo kite zòn nan evake non nou pa ka fè moun lakay nou evake. Tande pou mot fen an silvouplè mòg anpil zam ou ka di nou non zam sa yo. Ah bon
bon mpap kache w wè baz pa nou Non gen plizyè ti bagay. E gen non bagay pou m ta di w. Fò sòlda, fò sòlda ki sou, ki sou pòs yo, m mèt jere 4 kwen perimèt la, fò yo ta ateri la pou m ap di w sa e sa, sa e sa, sa e sa. Ou wè la, gade. Non gen M14, ou wè sa m di w la. Non gen plizyè M4. Yon kadachikòv is dat Non yon bagay Ou wè sa m di w la Pase Ok talè talè M pral poze nou yon kesyon ki trè senp jounalis Eski lè nou te vin la a M te montre nou yon peta
Sèl pa vante tèt li di l sale Kite yo di sa Ou konprann Ou wè la a m pa t ap moutre nou yon bout kouto non. Men ki fè m di fò m moutre nou yon bout kouto, m ap demoutre depòte Carl Henry li pa yon mèd. Ou konprann? Si m ap fè vrèman gè sivil avè l e pou m sot depi ti savann m ap touye moun, pou m pran lasè, pou m pran beloton, pou m pran dagou. Depòte ap vole. E pa bilye tande, pa bilye, pa bilye depòte Carl Henry n ap pran w kanmenm.
Ou ka fè sòlda yo leve zam yo pou nou?
E leve zam yo mwen solda yo. E pa bilye pa bilye depote kal anri nap pran kan menm pase nou konnen nou konnen jou jou a pap kanpe ou pap kanpe ki fè w pap kanpe ki fè w pap kanpe pase map bezwen map bezwen pou ta dim konsa men kote nap fou fas kare pa vin a la polis pase la polis se fos legal. Zam sa yo bon?

Wè sam diw la, sa fè 5 mwa nan men depòte a men nou te diw konsa non menm sa pa ka dòmi deyò e fò nou antrel chòy di chòy fèt.
Mèsi frè mèsi mèsi. Mezanmi!
Bon ou fè li sezi wi ou menm. Misye manke fèm kriye wi.